Eske wap konsantre sam bal diw la. Wi map konsantre eske manman w met ou deyò. Non.
Enben dim non. Sa pi red ke se manmanm ki metem deyò. Oh men map tande wi. Ah.
Cheri m ansent.

Ah ou mèt ale papa de koulè gwo koze sa w vin di m eh men man se ou wè moun gran kou m m ka gwès yo lè tan di sa ansent ladann tou pa jwe pa jwe pa jwe pa jwe cheri si w ap vin di m yon bagay vin dwat men pa vin mete koze ansent la ansent sa ka gentan gen ansent ladann eh ou fin fè m kite ake menaj mwen fò m fini la m ansent pou w ap vin di w ap vin pase m nan tenten non sa e ti menaj yo sa on ti

Epa m pa janm wè w, kote w soti la? A pitit, kouman 7 je a mwen soti la? Mwen tèlman gwo pwoblèm k ap ravaje m la, mwen byen kontan mwen wè w. Mwen ka tou esplike w sa.

M gen kèk bagay pou m esplike. An pasan, malgre m te prese vrèman, m fè yon ti kanpe pou m tande l. Li di m konsa, O, men sa Sè Estè di, Sè Estè di konsa ou menm, ou pran pòz ou se levanjil, ou pa gen tan pou fè manje lakay ou tout jounen, o ou nan misyonè, ou nan ki sesi, ou pa gen tan, Or ou landjèz ou tout kalite move. M di konsa, sèl sèk di sa menm? Li di m wi. M di pa fè manti sou sèvant de Dye non. Li di m wi, or ou pap kwè nan mwen non. Paske moun levanjil sa yo lè yo vin esplike nou yon bagay nou toujou panse se manti nan fè. M di l non sè, m pa kwè sè Estè ap di yon bagay konsa. Sè Estè bon se yon sèvant de Dye ye, m pa kwè l ap di yon bagay konsa. Chèli mete règ koze li di m bon an pasan lè li wè m pa.

Kounye ou kite master Dji gwòs ou, bon banm tou diw sa cheri. Avee m kwaze avè nèg ou a m wè lap vin ouvri kòl sou mwen, ou wè si se pa pou doun love la m pa kache diw cheri. Mwen pou byen diw sè Esther m pat kwè ladann men ou konnen lè yon moun ap fè levanjil fòw gen pasyans fòw gen sipò pou tout bagay paske sou wout ou wap toujou jwenn moun kap vin bay tripotaj kap vin di yon pakèt koze. An pasan pandan vin la, m pa gen anyen pou m ba w, m ap tou ba w yon ti blag. Oh e vre sa? M byen kontan sa. Wi se Esther, ou konn jan m ye? Mwen kanpe pou m ta kanpe pou m ba w blag sa paske m pa ka chita. Otrefwa, yon frè levanjil ou konnen, lè bagay yo pa twò bon pou ou nan levanjil, li fenk konvèti, men li gen yon dan fè mal. Pandan dan ap fèl mal men se te nan sware. Kounya frè levanjil sa li pa wè sa poul fè li vire nan kay la li tounen men li pa gen kòb poul achte yon konprime e li pa gen posiblite poul ka rache dan li vire sware sa al tounen dan ap fèl mal bon li pa wè sa poul fè li pete chante li mete yon men nan figi lè yon moun malere.

Gadalel, bon jan vle kite bagay sa rive l la men. Mwen telman pale ti fi sa, e sak pou rive li telman pele.
Ebyen sèm, m pap ka rete non paske m pral nan repetisyon, m pa vle lè a rive sou mwen.
M telman kontan wè w, sèyezte m pa konn ankò menm. An pasan, e kilè w ban m yon ti sipriz ankò menm, m kontan wè w.

Koman w ye menm? Koman medam yo ye? Medam yo pa pi mal non medam yo trè byen antouka medam sa se pa de medam sa ap fèm pale lakay la la m te byen bezwen w se sa fèm vin kote w la m byen bezwen pou m di w yon ti pawòl enpòtan. M byen konn sa wi paske depi m wè w pran lari w vin jis lakay mwen sèke w gon bagay pou di m epi pale avè m non manmi Rachel. Kòm m wè se zanmi wa didi m nou byen nou alèz man nou pa gen pwoblèm nou viv tankou se de sè m vin kote w pou m konn pou m pale avè w. Pase m wè didine nan kay la jan l ye lakay la m pa konprann li m wè didine vire tounen lap krache la pral vomi li di se manje l manje o manmi se gonfle l gonfle m pa konprann li kòm ou byen avè l li pa janm pale yon ti koze menm m vin kote w pètèt ou ka Banm kèk enfòmasyon de Didine, e sa fèm vin kote w la. M ta bay manmi Rachel verite wi, men e si m ba l verite ou kwè l pap mete Didine deyò? Humm map kite l dekouvri verite an pou kò l. Pale avèm non Samy. Wi Mania chèf. Telman m fatige wi kounya m antre la wi m sot fon pakèt mache la e pa fot mwen non. Yo menn an palan de sa la soti m pral soti deyò a la menn. Evre menn. Kòm tou m pap twò ou pap twò rete an al deyò a seman avèk mwen paske paske tou nèg ou pa konnen bous mwen tonbe nan baz la nòt rejou nèg jòj pran bous mwen menn. Kisa? Jòj pran bous mwen ake lajan ake pre ake lisans mwen tout bagay rezidans mwen sil ladan y menn misye pran bous. Mwen fè anpil literati ak misye poutèt misye kite vole malveyan e mwen menm santi misye gen san malveyan vrèman e nonplis li vòlè. Misye gen tout mès wi frè. Misye vòlè epil malveyan. Tout mès nèt. Yo si wè sa menn misye ap banm bòs bwe bous la ake tout bagay yo k ladan y lan wi menn. Bon sa ka rive anben lage nou menn. Anben yo lage nou menn.
Pase ou konnen menn de sou wout la tou menn banm pa ka banm non. Banm mete chèz la baw lòt bò a menn.

Dakò zanmim, kòm m te vin kote w, m te vin mande enfòmasyon, kòm ou di li poko di w anyen, pa gen pwoblèm, m te tou pwofite vin wè w pou nou te pale, ou konnen. M ale Sabine. Epi ok manmi Rachel.

Ou te toujou ap fè djòlè patnè'm. Ou pa kwè'm menn? M pa kwè de ou menm menn. Bon m kwè ki bagay ou fè. Men sa kap pase? Fò m wè yon mirak jounen jodi a menn. Bon ti gre nou menm, kòm ou di konsa se ou menm ki pi jen jen nan zòn nan patnè, fè m afich yo patnè m. Bon se jodi a m pral de mouton ki es m yo. Anben e sa.
Yo, sa misye te di m nan se sa nèt wi.
An pasan si te pè m pa lou non.

Ou nan DM toujou?
Bon m rele w m jis ou pa konn sa map di w menn. Si m rele w m di w si m ka akonpanye w sa pa yon pwoblèm jis ou pa konnen ki sa. Si m pa bon ma di w menn. Pou sa w rele m la? Pou w koze? Wi cheri pou sèt sa m rele w la. A se sa nap fè vre wi m wè sa vre. Poko banm di w yon bagay. Nan vi w ou kwè w ap janm posede yon fanm tankou m? Ki sa k pase? Sa k fè sa? Sa k fè sa? Gwo zago, gwo soulye. Epi lè m ap pase pi bò, janm rele m ankò, tande? Banm tou cheri.
M rele w pou m ba w valè. Vòlè kochon.
Banm di w byen, m rele w pou m ba w valè. Ou toujou ap pran stil. Ou genlè konn sou afè w ye. Ou pa anyen tande men. Machann pay. Wè, wè.
M pa gen pwoblèm ansanm avè w tande. Sa k fè chè w rive pi devan w ap jwenn yon, yon mabouya plen je w pay.

Men vye ravèt blanch lan kote li. Pokipe yo map fè map fè reski. Ha Didine m konnen w te dim konsa e se pa ansent w ansent se manje w manje ki gonfle w. Kisa manmi? E pa de sa map pale la non manmi. Ah e pa de sa wap pale, kote m te ye? Epi wap banm manti mwen granmoun wap banm manti. Non manmi mwen pap pale de. Men kote m te kanpe depi talè map tande w wi, map tande sa wap di. Wi manmi, ou te toutan ki tap pale de Daïsa. Wi se lè w sot di sa la. La m tande ak 2 grenn zorèy mwen m tandew sa w di a. Pa fè manti man. Wap pale ak jenòm nan wap dil konsa ou ansent depi lè ou fin di sa sou pa ou piti wap esplike men kote m te ye wi a m te di w m pa tap pran sa nan moun non.

Mwen pa janm koute fanm kap voye w nan pwoblèm avèk gason parèy ou, mwen pa janm di demwazèl la anyen, sèlman m wè lap pase, m di yon bèl timoun tankou w, m jis bezwen fè ti blag ansanm avèl, madanm nan pase l ale. Si yon moun di w konsa m pale avèk madanm ou, e pa vre frè m? Ou odasye!
Madanm, pa mete m nan zen avèk mesye a, m pa konn anyen! Kisa wap tranble? Bon sa w wè la? On baton ou wè wap tranble la? E pa vre tande mesye! M pap baw manti m avè se tout kèt ou m te ka eklate nan maten vwa ou sèlman sa m tande frè m. Wap koute fi a kap vow nan priyè ay bat moun pou granmesi nan lari a bon sa m di w la. Non.
Madanm se pa vre m pa di madanm ou anyen. Non tande m pa gen timoun piti sou lari a. On sèl timoun m gen yon timoun piti li lakay la. Menm li menm menm li gen 5 an kòman kèt timoun li pa wè m ap tande l. Map konprann sa Diana bòs mwen banm tou byen kòm ou di konsa ann kap jwe madanm ou aprè 2 jou di sa pap rive ankò ou pa Men tande tande tande li gon bagay ke ou dim la m pa fin tèlman renmen. Epa ou menm nan literati ou vin m panse lè w te vin la e tèt li w tap ouvè avèk baton an Cheri wi. tande kite m di w byen defwa e konn gon bagay ou konn fè ann aprè ki vin soti mal pou ou sa k fè ke m pa oblije voye kou a vrèman paske si rele w ou kanpe de tout fason. Ou vle fon ti zèl otan menm. Kilomèt kem oblije pa ta fè pou ou. Konprann? Apa nan m te ka sèlman ekate miche yon ave? Ou konn kiyès ou rele mwen deja. Konprann?
Gason a gason nou ye ou pa bezwen pè pou di madanm nan kapab mete w nan diskisyon avè l pou al banm kou. Pouki e pa vre m pa di madanm nan anyen. An jenòm sa se pou ou di Dina ansent lan? Manmi!
Depi lè w di w wè l pa byen an m ap di l banm verite ou pat ka bagay pou. Depi w lè w fin di l konsa li di l ye l fè l pale ansanm avè w.

Nou menm selebriti sa yo, kouman nou fè soumoun konsa? Kèk moun ap byen pase avèk yon moun nan. Meli, m gen m gen pwoblèm ansanm avè moun sa yo kanmenm. Ou fè m pèdi yon okazyon ya vre?
Ebyen se pa fòt mwen, levanjil la, i fò ke l preche, si m preche m pa wè sa yon pwoblèm pou nan. Men madanm ou genlè pou bay levanjil ou a, si w wè de moun ap pale, ou pa sipoze vin antre nan mitan nou gate fware men. Ou konn kisa m t ap di avè fi a? Tout sa pa bezwen rive jiske la. Jiske levanjil map preche, m preche nenpòt ki moun. M pa swete w deranje avèk sa, m pa swete w gen pwoblèm ansanm avè m. Jis, m fè sa, kòm se pawòl Bondye m tap mache bay. Antouka, m ale, m swete w rete avèk gras Bondye. Ou wè sa w di m nan la, li pase la epi soti la. M swete w pa deranje. M pa menm tande w. Pouki nou menm nou toujou ap gate fwaye moun? Ou pa tande pawòl la nan bouch mwen, w ap tande l nan men yon lòt sèvan. A, si w te vle madanm, avèk koze levanjil w la. M pa konn anyen de levanjil. Sè Denise gatem nan sam tap fè a ok madanm sa pa bon moun mwen k konn sam pral fè pou li em pral prepare yon bagay pou li m paka pa pran menm m tande levanjil levanjil map pran kanmenm mwen k konn sa levanjil la bay. Malgre sè Denise te vin bay jòj levanjil li te twouve sè Denise fèl pèdi yon gwo okazyon paskel tap koutize Mirana tout entansyon jòj Se elimine sè Denise nan zòn nan. Jodi a se wout sa, se wout sa pou sè Denise pase. Map kwaze avèl kanmenm. Fèk, map fèw konn moun.

Antouka Bondye pat mal voyem li te voyem pase la jis bon si dòmi te pote w ale nèt ou te ka tonbe antouka rete ak lapè Bondye male zanmi frèm mwen dakò.
Ket menn m pa bon sa Denise la menn fòm tande nouvèl fòm tande pasel kanmenm em kwèm pran manzè kanmenm map konnen si bay mwen yo pa reziste sam pote a map konnen si li pa bon tande levanjil map konnen.

Master J! Master J wi! Oh mon Dieu, soleil couché a sa m pral fè? Master J!
Lè ou gen pwoblèm, la tristès

Grimace di non nou mete m deyò. M te pale w twòp Mimi, ou wè lè yap pale w pa tande, se sak pou rive w lè pi gran ap pale m pa pi gran pase w, m pa toujou konn ap ba w konsèy non, konsèy mwen pa bon, sa w ap fè a ye li k pi bon, kounye a men kote pa tande mete w.
Oh! An manzè mechan anpil. De manman manzè mete manzè deyò vre mesye. Bon poukisa menm? M pale l twòp Don Lo, m pale l twòp. E pa tandel ki metel la wi paskem toujou palel li pa janm tandem. Wi gon fason gon fason pale ansanm avèk konvo kèl ou konnen moun nan kòmanse demwazèl bagay sa yo gon fason pale avèk konvo kèl li pap tande w ebyen bon ankò banm diw byen e konnya sap fè pou li la. Mwen menm sam ka fè manman moun nan metel deyò si ke m pranl pou aswè a la m bal on ti la dòmi demen si Dye vle kon jou l sipoze chèche wout kay li. Bon prefere bon menm konnen wi kòm ou gentan wè ou paka kite nan la konvo kèl fon jan pou li konn.

E sak genyen menm? Ou patnè a mouye menn, ou konnen m avè w nou pa ka gen pwoblèm menn. Ki pwoblèm ou panse m ka gen ansanm avè w? A bon ou kanpe pou devèti m pou Gracia menn. Non, non, non, non, ban m di w byen. Gon seri de bagay ou konnen fò, anvan w fè yon seri de bagay fò ou ka reflechi w ansanm nou la. Gracia te la, gon seri de bagay m t ap.

Ah mesye epa jòs sa mesye Yak master dji gade kouman misye trèt mesye jan misye tap pran pòz li te pran mwen lotre jou la mesye se trèt li tap bat pu trèt mwen ah mesye nan baz mwen te kòm bous la te pèdi nan baz la map tou rive sou misye la an gran an gran gran gran gran gran mal mesye map map bon sou li jodia menm gade kouman misye trèt mesye mesye mesye gade yo gade yo gade yo gade yo mesye kounye a malanm yap pale la wi mesye. Gade yo gade yo bon Pam wè sam ta fè la Si m te jwenn yon wòch m ta ekate nèg yo Mesye banm banm map bat m jwenn yon wòch wi mesye.